Li te pale a popilasyon an pou l te di yo ki kokenn chenn fòtin ke yo gen nan men yo, palè sa a. Palè sa a ka pote kòb. Palè sa a ka bay tout moun nan Milo travay. Se paske jodi a, nou chwazi fè l paske jodi a nou gen yon opòtinite. Jodi a nou gen yon lòt chans nan men nou ankò. Ki chans li ye? M t ap di nou ke jodi a m gen yon gwo opòtinite pou nou. Pou Ayiti, pou le gran nò, pou Milo, pou n soti nan mizè ke n ye a. Ki sa l ye? M pa p di l, m pa p rele l touris. Anvan n di touris la, fòk gen yon strikti pou rale touris la. Jodi a, n ap evalye sa n genyen ki vo yon pakèt lajan ke n pa eksplwate andedan peyi a. Jodi a n ap gade asosyasyon touris ki vle mete ansanm avèk operatè nan Sendomeng pou devlope touris, mete ansanm avèk Madam Josy depite a, mete ansanm avèk Mè Milo a, mete ansanm avèk prezidan Tèt Kale a ki di fòk bagay yo chanje. E se pa, se pa, nou pa voye dan lè paske nou gen zouti nan men nou. Nou gen zouti nan men nou. M ka, m ka site anpe pou nou. Gade bèl plaj nan Kòmye. Gade plaj Joujoube. Gade Mòl Sen Nikola. Gade Fò Libète. Gade La Sitadèl. Gade Milo. Imajine nou ke touris yo deside y ap vin vizite tou sa m sot di la. Nou p ap gen kote pou n met moun non. Èske w wè konbyen kòb k ap depanse, konbyen jèn gason k ap travay, k ap fè gid? Èske nou wè konbyen bagay n ap vann, ke se tomat nou te plante, ke se diri, ke se yanm, ke se tomat, ke se, ke se malanga? Moun ap manje, pwodiksyon nasyonal la ap monte. Men deja nou menm fò nou konprann valè sa n gen nan men nou an. Talè a m tande yon bèl mesaj yo di pa jete sache atè a pa jete rès bagay atè a pa jete fatra sa se zam nou wi sa ye la a e bagay pa nou k la wi sa sa vèl pou n viv wi se paske peyi a pat janm òganize nèg yo pa sèvi a sa pou rale touris Men lè w montre yon moun foto bagay sa a, foto La Citadelle anlè a la, lè w montre foto sa yo nan lemondantye, moun kanpe rèd wi. Kounye a, sa yo pa jwenn, yo pa jwenn òf la, yo pa jwenn estrikti an plas, sou plas, yo pa jwenn fasilite pou yo vini gade, pou yo depanse lajan. Poukisa? Paske premyèman pa gen yon Leta. ki te vle ke bagay sa yo rapòte peyi a lajan. Jodi a nou kon tèt kale ka fè nou, se pou nou kanpe avè m. Lè talè a depite a di sa, depite vin nan, pou wa demanti m. Gade, depite a vin nan palè pou l pale afè amandman. Nou kòmanse pale afè amandman, depite a di m li se moun Milo. Em mwen k di depite a moun Milo ye l di m wi. M di depite a m gentan pase lòd bay ISPAN pou yo kòmanse travay sou rekonstriksyon sa pou yo ranje l pou n ka fè moun vin vizite l ap peye lajan pou zòn nan gen lajan wi. Li sezi. E fò m di nou, fò m di nou sa sa vle di. Tande. Tande, tande, fon ti silans. Lòt jou m al an Espay, m al vizite yon stad foutbòl. Yon stad foutbòl ki pou Real Madrid, se la Real Madrid fè tout match li yo. Men pandan m ale a, pa t gen match. Sezon an fini. Epi prezidan Real Madrid la ap esplike m ke lè pa gen match, stad la rapòte yo 45 mil ewo ki vle di 70 mil dola meriken pa jou. Nan kisa? Yon stad nan kisa? Moun ki vin vizite stad la. Pou yon moun al vizite yon stad, ou peye 10 dola pou sa, w achte yon ti boul foutbòl pou 5 dola, w achte yon mayo Ronaldo pou 7 dola, epi w ap depanse lajan nan stad la. Alò pou n gen tout bagay sa a la a? Nou gen tout bagay sa a la epi n pa ka fè anyen avè l? Dèfwa, dèfwa se yon chwa ke w fè ki pou ba w, ki pou ba w solisyon sa w ap chèche a. M pa vin la jodi a pou m pale de pwoblèm nou, tout moun konn pwoblèm yo. Ti jèn yo la, yo konn e yo k gen plis pwoblèm la. Jèn yo la, genyen k pa lekòl, genyen k pa konn sa y ap ye demen, genyen k ap dòmi mal, genyen k ap gade dè bagay yo ta renmen gen yo pa konn si y ap janm genyen yo, genyen k pa konnen si y ap janm ka achte yon ti machin pou yo woule. Enben, ann ba yo posibilite pou fè rèv yo vin yon reyalite, ann fè yon ti serye avè yo. Pase nèg ki di mare mesye a men yon granmoun tèt kale w ye. M si w gen timoun. Ann chèche opòtinite pou timoun yo. M di w pa gen pwoblèm, se menm nou menm nan an. Kòm prezidan, m pale pi fò pase w, m gen mikwo. Men apre sa, e menm nou menm nan. Se afè pa w m ap jere la a. Se afè pa tout moun ki la a m ap jere la a. Se afè pam map jere paske lèm rive yon kote e aletranje yo di e nèg sa yo wi ki nan peyi ki pap regle anyen serye a m pa vle sa ankò m pa vle sa ankò sa nan men nou deja menm gade deja menm nan zòn nan la poun valorize espas sa e gras a Dye leta gen mwayen nan menl pou sa pwojè a la. Fòk moun ki ret twò pre la a fòk yo deplase. Fòk nou valorize zòn nan. Fòk yo fè kote pou bis paking. Fòk gen twalèt nan zòn nan. Fòk gen restoran. Pou moun jwenn djòb. Se djòb nou bezwen la a. Di Bondye mèsi m gentan vin avèk sa m rele lekòl gratis la. L ap ede nou. Men l pa sifi. Nou bezwen travay. E travay la? Gade, se travay nou bezwen. Gen yon sistèm kounye an kote moun ap fè moun kado lajan. N ap rann timoun yo mande nan lari. M pa vle sa ankò nan peyi m nan. Poukisa pou n chwazi pou n kite pitit nou al mande nan lari? Lè nou ka met tèt nou ansanm pou n eksplwate sa n gen la a. Pou sa pou n lage timoun yo nan lari, lè si n mete de twa ti limyè nan mach eskalye mennen Lasitadèl, met twalèt anlè a, mete sekirite nan peyi a, touris ap peye yon pakèt lajan al vizite Lasitadèl. Fò m di nou sa, nou gen yon gwo avantaj la a, nou gen yon pakèt moun ki anvi travay avèk nou. Kote n chita a? M gen 2 nèg mwen kontre yè. Kote yo? De, de, gen yon tèt kale la a. 2 franse sa yo, de, k ap viv Sendomeng. Nèg yo ap fè pwomosyon Ayiti an Frans. S on opòtinite li ye, s on chans li ye pou nou. Pou gen moun k ap pale Ayiti byen an Frans. Pandansetan, mwen m konn tande Ayisyen k ap pale Ayiti mal. M vwayaje m tande ayisyen kap di peyi a poko bon nèg gen 2 mwa o pouvwa peyi anyen poko fèt sa e kreten pa gen anyen ki ka fèt nan 2 mwa sispann pale peyi a mal e m mande nou nou menm ankadre m ankouraje m kenbe avè m depi lè m tap fè kanpay m te di sa m te di m ka mobilize nou m ka sansibilize nou m ka motive nou m ka mete moun avè m men m pat janm di map chanje peyi a pou kont mwen. Ebyen jodi a jou a rive e nou pou pran desizyon avè m. Mwen menm kòm leta m deside de ya mande LISPAN pou yo bot prezante m yon pwojè pou yo restore palè san sousi a. Kounye a m ap mande asosyasyon touristik, kounye a m ap mande ATH la pou l mete ansanm a operatè, ansanm a depite. ansanm avèk Maire pou yo vin jwenn mwen nan palè a pou n travay sou kijan n pral devlope touris la pa bò isit. Pou yo di m kisa yo bezwen, kisa yo genyen. Pou n ka travay pou n avanse. Paske m gen enpresyon gon lè k rive, tande byen sa m pral di nou an wi. M gen presyon gon lè k rive nou tèlman abitye a mizè a ke anyen pa di n anyen ankò. Fò n fè atansyon wi tande. Paske m ap pale la, m ap gade yon dam k ap bay blag. Afè l m ap, afè pa l m ap pale la, l ap bay blag. Afè pa w m ap jere. M gen presyon nou vin abitye a mizè a, nou soti pou n ret nan mizè a nèt. Men m p ap dekouraje. M wè nou, m konprann nou. M konprann pwoblèm nou. Se ke depi lè m fèt menm lekòl yo pa t vle mete n, yo te kite n nan lari a pou n ka al vote pou yo fè n fè tenten lè yo gen pou manifestasyon. Mwen menm yo voye n lekòl. Nou gen yon bèl peyi, nou gen yon bèl pèp e nou konn travay. Chak fwa yon Ayisyen ale aletranje li bay bon rezilta e isi a l pa ka travay. Se paske nou pa striktire.